Viv jounen jodi a la. Pandan wap pale avan lan la, yon nèg rantre nan fanmi, lap te ka madanm ni vwala ke manman l osnon papa l abite nan menm kay la. Ou konprann?
Mwen renmen jan l transande des histoires nou ta pral di ki preske des fables yo kreye. Ou konprann?
men li vin tounen. E se pou tèt sa yo konnen la littérature a l'expression du génie national, la pensée de l'âme d'un peuple, y ap panse pou nou. Paske se jounen jodi a la n ap viv li vre.
Anpil fanmi kraze jodi a paske madanm nan sou non mari a genyen pou l chwazi entre l'amour pour sa femme or pour sa maman. Eske nou konprann? Kounya w toujou gen manman k ap rale zòrèy pitit gason li, mwen m wè fi a leve l pa fè manje pou ou. Ou konprann? Wi, sa kreye yon divizyon nan la fanmi. Li kreye yon divizyon.
Ke l te manman gason an, ke l te manman fanm nan. E lè m sonje Mèt Pyè Brinash k ap pale nou de la literati, misye toujou di lè papa Rodrigue vin sou li, li di Rodrigue. Eske w gen grenn?
Wi.
Eske w ka defann nasyon an?
Eske w ka defann
kote n kanpe a? Paske li fin konnen ke jan misye renmen chimè l. Mwen panse se de istwa ki kreye men ki atache avèk reyalite.

Chimè nan devre a demande, lal mande jistis o roi. Hein? L'assassin, li apèl ou di l'assassin, fò ke jistis la fèt. Bon, egzakteman. Men lè ke ou komèt yon meurt, ou fè yon krim, fò ke ou al jije devan le roi, ou konprann? Pwobableman se sa ki ta sipoze fèt bagay sa yo. Men lè ou gade reyèlman vre.

Jodi a si gen yon pwoblèm ki pase vin gen lamò, vin gen krim fò gen jistis ou konprann. Men mwen daprè mwen menm alò sa se opinyon pèsonèl pa mwen, mwen kwè ke chimè nou osi Te pwopoze yon ni ki sante jistis li ta renmen oh wi donk li mande wa a donk map fè yon pwopozisyon pa kote m ekri sa non map fè yon pwopozisyon pwopozisyon an se ke e nan de moun sa yo m kwè nan de moun sa yo se te m kwè se Don Sanch je kwa si je me souven wi se Don Sanch avèk Don Rodrigue avèk Rodrigue Donk m ta renmen gon dyèl ki fèt antre 2 moun sa yo. Alò mezanmi m oblije rezime ou konprann nou pa gen tan ankò ou konprann m oblije rezime li donk m ta renmen gen yon dyèl antre 2 moun sa yo e dyèl la kèlkeswa moun nan ki genyen ou konprann se li menm k ap epouze donk le wa ki. Milo milo milo byenke lè w ap fini men a kiyès 2 moun dyèl sa yo pa w la ou menm Ou pale a genlè ou gen gon dyèl ou byen fè wi. Ah mwen menm?
Ah oh cheri mpa gen bal Hahaha Ebyen Stephy Doktè Vin ki refè dyol la paske m sot Monchè gade m gon sipriz pou ou Enhen. E tou swit aprè e pòsyon literè a nou pral pale avèk yon. yon ekriven, yon powèt an dirèk. Ok, se byen sa, bravo! Nou pral pale yon powèt ki poko mouri. Ki poko mouri, ki la? Ki la, ki la. Ok, bravo, bravo, bravo. Donk kounye a la, dyèl la, dyèl vin fèt kounye a la, e yo, yo venki, Don Sanch, ou konprann, trè blese grav, e, e, prèske mouri menm. Donk, epi, Sak vin pase epi wi euh Rodrigue bay Danzòj fè Danzòj gras epi li pa touye l ou konprann prèske touye twaka mò l pa fin touye li epi l ba l epe a hein li ba l epe a epe epe plen de san e pral sou chimè n prale devan wa sou chimè sak pase sou konnen. Tank pran Jezi konnen. Lè chimè m gade li wè ke ke Rodrigue pa la nouvèl la vini ke Don Songe touye chimè ah je m'excuse m ap di tenten wi nouvèl la vini ke ke chimè ke ke ke Don Songe venk Rodrigue ok sak pase li se vanouyi m ta renmen nou tande mezanmi li dekonpoze.

Ok Don sanch ap vini avèk epe a plen de san pa menm ka mache menm bay jezi epi kounya la li konnen ke se Rodrigue ki mouri dekonpoze e lè wa lè wa wè sa li li rele Rodrigue ak chimèn li bay yo yn ane pou yo kapab plonje dan le sen di maryaj e se te yon trè bèl istwa premyèman nou te wè la valè e de la famiy dabò Le sang familial ki kon bokou, ou pa ka kite yon moun pa egzanp ou konprann vin kraze papa w abandone manman w abandone papa w ou konprann pou yon pou yon mennaj men an menm tan tou chimèn tou li te reyèlman difisil tou pou l te kite pou l te asepte di fè ke Rodrig te touye papa li pou l pat kondye l nan lajistis men alafen. Le père de chimène ok men la se byen le père de le père de de non le père de chimène est mort le père de Rodrigue ok li li li la men sa ki sa ki va renye dans une année c'est l'amour That's it.
L'importance de l'amour.

En s'approchant plus près de moi, eh, eh, eh Je me trouve sans. Voilà zanmi auditeur, kòm nou te deja anonse w, nou te deja di w, nou nan ribrik literè de Doktè Maître Milo Barreau ki toujou prezante nou la tou lè vandredi antre 8 è 30 e 8 è 30. Aswè a nou gen yon ti diplis wi. Nou gen yon ti diplis d'un ami d'enfance, d'un poète, yon ekriven, yon doktè, yon nèg ki fè jaden tou, yon jadinye wi. Misye fè jaden tou apa lè fini yon gran gran maître taekwondo, yon gran karateka e se yon onè, plis ke yon onè. pou nou genyen avè nou. M kwè n te genyen zanmi sa a petèt twa a kat an de sla nan emisyon sa a. Nou ka prezante misye tankou yon powèt, nou prezante l tankou yon gran ekriven. Se yon nèg ki fè doktora l dan dè matyè, se yon nèg ki, misye se yon vèsatil ki ki fè des choses men jodi a l'âge de retirement misye jaden lap fè lakay li Bonsoir Lionel Pierre Hello Bonsoir Lionel Pierre
Nou gen Lionel sou Bonsoir Bonsoir mon ami kòman sa ye papa? Na te kenbe, na te lite, nap fè gwo jefò e Vilas Yes sir.
Kouman nou ye la?
Anben doulè Pero hein monchè tout
nape kenbe et. Nou kenbe nou tande w wi ou 10 sou 10. Ou tande mwen? Nou tande w menm si gen yon delay ou mèt pale nap tande w byen trè byen. Monchè se m byen kontan m te gentan pran yon grenn jodi an tout erè sa Vin ap fè la yo. Ok Dako li li pat gentan pran yon grenn la pou tèt fè mal li gen la jounen an pou genlè ta pral gen yon lòt tèt fè mal aprè elòj sa yo ke m pa m pa konn verite tout bagay sa yo an nou di ke an nou an nou di ke Bondye fè nou gras. Bondye fè nou gras trè byen monchè men map ba w ti konsèy an nou tande m sèlman. e sou telefòn nan. Si w ap tann yon lòt kote, li ap gen yon delay kote ou pap fin tande l, nou pap konekte twò byen. Ou la, mèt? Mèt Pyè, èske w la? Gen lè pèdi.
Gen lè pèdi.

Nou ap tande bagay vye fè gwo driv ankò. Ou ye bon dam. Bel travay.
Bonswa nèg. Aplodi. Wè wè. Monchè e e e nou si nou vle ka pale nou gen anpil bagay pou n ta di. Men nan nan tèt ou sèlman konbyen èv ou pibliye deja e e Yonel Pierre? Bon m pa konn si w te gentan konte l non men èske ou ka fè yon ti yon ti rapèl pou nou tou piti?
Pou nou fè kèk travay, se yon pwen de vi powetik pa mwen, nou pibliye nan plizyè antoloji ameriken, nou pibliye nan jounal, epi nou fè yon bouke ki te fèt, nou ki te fèt, nou gen yon seri de pwezi ki te fèt sou tranbleman de tè a, e ki sa nou t ap sonje ankò non? E jounal ayisyen e ameriken. E aktyèlman la kounye a la, nou gen nou konpile yon èv paske mwen, an se sans, m trè pa wese. Mwen renmen ekri men m pa renmen fè l twòp. Menm sa m ap fè a la se bon bagay m twò renmen fè l akoz de ou menm e de kòmso fòye pou di m ke ou ta renmen m pale m ap oblije fè efò a m pale.
Tout travay yo nan tiwa mwen la e gen de fwa m kapab mete youn sou Facebook, Tube, di mwens YouTube ou bagay kèlkonk se de ke si moman an pwopis pou li se de nouvo sitiyasyon ke m te ekri sou li.

Gabriel e li menm li t apele Jean Marie Delavigne Gabriel paske se t on atis li te ye e peintre, dramaturge, acteur et autres menm byen avan ke misye te vini koni an Ayiti li te koni pou mwen paske li te wè ke nèg sa se t on don ke li te konnen ke li te gen pou l fè yon bagay nan nan mond atistik lan

Ki fè ke Jean Marie au hasard yo vini dòmi lè mwen te al lakay li, li vin lakay mwen, kounye a la lè de vakans, ki fè w fè vakans? Se pou w al pete mab, jwe boul, manje mango, amize w, al bay deblag a zanmi w, lè fè frèt, chanzonèt fransèz. Se konsa, lòske misye te genyen, kòmanse ap vin fè ti tòtò, ti madanm, e depi nou gon tan m toujou monte kay misye anwo a, nou chita, manman l fè manje pike pou nou anvan l al vann nan mache. Pandan se tan misye li menm la se swa lap fè yon ti peinture a dlo a lo paske nèg sa gen kò poul fè gwo bagay pa vre e ou di mwen lap trase kèk dessin bagay sa yo mwen menm pandan se tan map tande sa bon nan tande tanzanèt française nou epi tan nan tan di m gon mo kap ekri sou yon fèy papye pa vre se pa gran choz Gon kote nan ekri gon kote nan ekri ou di lui le peintre moi le poète.

Men an se moman m pè di misye de vi men se yon gran tèt grande li ye tou kounye an la èske w konprann ki vin fè ke pandan misye ap fè ti madanm ti tòtò bagay sa yo manman l te kite pepere avèk avèk ji sitwon ou byen manje kèlkonk pou li paske se la m pral pase jounen m. Alò, alò, Mèt Pierre, kite m kite m fè bay piblik la yon referans. ke Jean-Mike Gabriel se te youn nan staf ki te premye kreye e emisyon ki trè popilè nan Radyo Karayib ki te genyen nan nèg nou kon sonje Jean Mary te ladann epi te genyen e kòman komedyen an te rele ankò e gade m bliye non misye misye mouri kounye a e 2 nèg ki mouri men se te mesye sa yo ki te premye ekip Maten Karayib. e Jean Marie te youn ladan yo e Rigolo te gentan fè entèvyou a misye tout bagay e m santi ke petèt moun yo paka fè koneksyon a Jean Marie men Jean Marie Gabriel se te youn nan nèg sa yo ki te fè maten karayib yon bagay ki te trè popilè kontinye mon frè. O wi wi wi wi e m mansyone sa nan pwezi a tou se te ke pwezi sa se yon konpilasyon de plizyè bagay non sèlman de anfans mwen avèk pasaj nou

Wi wi wi. Èske w konprann?
Wi wi wi.
E. E e mwen m sa m sonje de misye, m pa t gen tan, se pa yon moun mwen te gen tan byen konnen men, lè m konn ap tande misye m toujou, imilite misye nan nan nan pawòl li, nan istwa li, jan l konekte avèk piblik la, se te, li te toujou. Lè nouvèl lanmò Gabriel vin tonbe nan Radyo Karayib, li frape menm moun ki pa t konnen l. Ou konprann? E lè m konnen byen avèk yon moun ki te grandi avèk Jean-Marie Gabriel, li vin rete, li vin frape m yon fason paske nou pa t konnen atis la, men travay li te rive sou mwen. Ou konprann la? Gon kote ou di nous avions d'autres amis, kòm Jean Denis.

e bagay ki rive sou mwen menm jan avèk mèt Milou ki nan ki nan studio avèm la e nou pa nou pa nou pa bezwen kache benediksyon kreyatè a non papa fò nou toujou fè elòj e e de de de kisa ki fèt nou pa bezwen ap mache avèk bagay kache men map diw tou frè mwen mwen byen kontan em trè fyè dèske ou te aksepte pou te fè ti koze sa avè nou. e m ta swete se pa dènye fwa a paske e pa sa sèlman ou te ekri. E nou genyen yon ribrik literè nan emisyon sa a e se yon bagay nou vle grandi e elaji. Nou swete nou swete ke ou se yon gran e yon gran patisipan. ki kapab ede nou fè mouvman sa mache.
Ebyen monchè m byen kontan ou te envite mwen pou mwen te pataje panse sa yo sou Jean Marie Gabriel. Yes sir. Se yon onè li ye pou mwen e m remèsye ou e se sitou m remèsye travay ke w ap fè nan kominote an.

Pwezi a bon, l antre, l antre nan nanm mwen.
Monchè Milo, men, men, men, men misyon dezètan sa k ap vini di a, se pou nou tounen nan rasin nan. Ok. Ou konprann?
E, e, e, nou konnen mwen trè, trè, trè e konnen e enbi kòman relijyon retire yon sèten mo, yon sèten mo ki kapab fè nou bliye kote n sòti. Tankou mo rasin. Lè m di n ap tounen nan rasin, mwen konnen moun relijyon yo gen tan di, Ey rasin, yo kote rasin? Ou konprann? Nou gon pwoblèm ak sa. Men, nou vle retounen nan sa k fè nou Ayisyen.
Sa sa m renmen avè w te aprann lè n te lekòl e ki te fè nou renmen peyi n. Epi nou te tande a babri granmoun yo tou. Non sèlman sa, non sèlman sa, se ke nou jèn k ap grandi jodi a pèdi tout sa k rele devwa sivik vè nasyon yo. Yo pèdi tout savè yo, tout rinwann, tout ju bay yo, yeah. Ou pa t ka rantre lekòl lè mwen m te lekòl pou w pa salye drapo w. Ep fò w kanpe.
Fò w non sèlman kanpe lè w lekòl, fò w an liy, fò w resite, fò w chante im nasyonal la e resite la Dessalilienne. Je jure devant Dieu et devant la nation d'en être le gardien intretable de la paix. Nou pa ka bliye sa. E lè w dekonekte yon timoun nan de reyalite sa a, se de jou an jou ou wè yo tounen se hip hop, se pantalon anba dèyè, lè fini yo bliye. Li bliye peyi a tou, li bliye kote l te soti. Mikwo a pou ou.
Ok e donk kounya la nou di anivèsè nou pral di anivèsè an de nesans an de moun ki ap fete sitou mwa de nap bay mwa oktòb yo sèlman ok e menm si ke jiska nap bay jiska 31 oktòb sa w panse wi nap bay nap fè kè moun yo kontan e moun sa yo se lè m gade m wè non moun sa yo se se se se sou de gèrye wi se moun sa yo ki sipòte radyo a wi.

Bon bagay, Manman Disète Mario, tout, Manman Mario. Manman Mario, Manman Enspektè, Jwayez Anivèsè, Frè Guy Henri, oh Papi Guy lap vini wi 20 Oktòb, Jwayez Anivèsè, e Bishop Germain Mesidor, ah e Towo sa, lèm di w sa, fò nou bat bravo pou li wi, chak maten lè map pase vè 5 è 6 è map tande li ou konprann lap priye pou frè Milo, Big Papa, fò nou priye pou tout moun. Vincent Févriac te fèt Bishop la? Non Bishop Germain Mésidor li fèt 22 Oktòb ou genlè te soud ou pat tande Soeur Latortue Germain Joyeux anniversaire 30 Oktòb Soeur Félicia Lima 31 Oktòb Anmwey oh mwen Mario Dasme 15 Oktòb alò nou di tout moun sa yo Joyeux Anniversaire.
Nou gen oditris emisyon sa ki fèt li fete chak 29 Fevriye Xavier son moun ki gen fèt chak 4 an. Ok
chak 29 Fevriye. 29 Fevriye. Nou poko ap di non an ok. Non nou poko ap di non an.

le poète ki vyen tou jis de pale, men Doktè Barreau te gen tan anonse la, kesyon anivèsè la, m t ap ba li tan pou l fin fè l, m wè l antre nan mizik, m di bon, kite m foure pye m. Donk, Kontrèman a jan m konn fè l tou lè vandredi ki te prèske parèt tankou s on tradisyon, m toujou pran apui sou sa Doktè Baro prezante pou mwen kapab di ti mo pa m nan, ti mo ki gen nanm. Donk, men jodi a, Map divòse a pratik la paske sur demande très spécial m ta renmen pale de Anténor Firmin vrai nom se Joseph Auguste Anténor Firmin on nèg du Cap et c'est à partir de tout nèg sa yo wi ke nèg Capois yo toujou santi yo fière non seulement Christophe Men tou de zòm tankou Antenor Firmin, Rosalvo Bobo. Men jodi a nou pral pale de Joseph Auguste Antenor Firmin, Ayisyen an jeneral, wi, ou mèt chache plim ou. Ayisyen an jeneral rele l Antenor Firmin. Donk, m pa konnen si n ap tèmine avèk salitasyon spesyal pou moun yo, pwiske Doktè Barreau di se bonjou fèt nan mwa sa a k rete. Èske n ap fè l avan oubyen èske m kapab kontinye avanse? Wi. Donk, rezon menm ki fè n ap pale de Doktè Anténor Firmin aswè a, c'est un grand homme, un grand Haïtien.
E, si w ta vle, c'est un Haïtien international. Sètadi, Anténor Firmin se pa t yon nèg ki t ap fè mouvman nan Pòtoprens sèlman. Tout la Caraïbe, l'Europe.

Poutèt ki sa misye titre liv la konsa, Ke tout ras imèn yo egal? Ebyen, vèr la fen di diznevyèm syèk, youn nan deba ki te pi cho dan lemond,

yon sèl ansèt, yon sèl grenn moun ki vin bay tout moun sa yo, oubyen èske se plizyè ansèt ke nou genyen ki vin bay moun sa yo? Paske nou konnen Darwin te vin ak teyori l, li di w se nan senj, se nan makak nou soti, gen yon lòt ki vini l di se ti grenouy ki kòmanse fòme, ki vin grandi jiskaske l tounen moun. Donk, se te la grand kesyon, eske lèzòm, tou lèzòm, tout lè ras zimèn, eske yo soti nan yon sèl moun, oubyen nan plizyè moun? Donk, se sa k fè ke te vin genyen, epi nan deba sa a tou, gen anpil antwopològ yo, lè yo fè rechèch yo a, yo vin deklare ke, Tout ras yo pa soti menm kote e ke gon ras ki siperyè. E m pa bezwen di w, jounen jodi a n ap fè fas a sa ankò, antwopològ sa yo di se ras blanch la menm ki siperyè. E te gen yon nonm ki rele Arthur de Gobineau ki te yon fransè, nèg sa ekri 4 volim liv sou bagay sa a e kisa misye titre liv li yo?

e ka se te les ewopeyen ki tap domine nan lè sa a, misye mete aksan li di ke la ras blanch se la ras siperyè. Donk tout ras yo pa egal men se ras blanch la kap domine se li ki siperyè. Ebyen se bagay sa a ki pral pouse Antenor Firmin pou li menm ekri liv pa l e kote misye ta pral bay repons a Arthur de Gobineau. Antenor as an antropolojis, misye ekri ke tout moun fèt e yo fèt avèk menm kalite yo, menm defo yo, menm fakilte yo, menm posibilite yo, e sesi kèlkeswa koulè yo, kèlkeswa fòm yo.

Donk, Me Anténor Firmin, un Ayisyen, un philosophe ayisyen, misye an 1885 ekri liv pa l la, e l titre liv la De l'égalité de la race humaine, L'égalité de la race humaine. Ebyen, bagay sa a t ap pral bay anpil pwoblèm, byenke Firmin viktim pa le fè ke l t on Ayisyen, Li pa t gon odyans vrèman paske misye te eseye rantre nan club des anthropologistes en France men te tèlman gen rasism ki lè repòte ke Fimen pa t janm pran lapawòl nan club sa lè yo reyini li ret chita l pa janm di yon mo e pèsonn pa janm mande l sa l pot pou vann tou jiskaske misye kite club la epi li vin ekri liv sa. Men fò nou di ke li firme sa pral bay pi gwo pwoblèm li se an ane 2000 tou resamman la 25 an de sla gen yon ameriken ki tradui liv sa an anglè e se la tou lè gran pwofesè lè gran antwopolojis ameriken pou n pa di anglè, vin ap pran konesans de liv sa a. E se lè a yo pral rann yo kont ke gen yon bann bagay ki di, menm nan la konstitisyon amerikèn, sitou dan le mouvman de sivil rights ozetazini avèk pastè Maten, avèk pastè Luther e Maten Luther, donk, Yo vin rann yo kont ke Firmin son nèg ki te an avans tan li, pliske menm la science d'aujourd'hui li vin dekouvri ke lòm gen yon sèl sous, pa genyen diferan diferant ras imèn, nou tout nou soti nou gen menm pwopriyete yo paske yo vin gen teknik DNA a. ki pèmèt yo kapab analize lòm. Lè yo pran blan an, yo pran DNA l, yo pran nwa a, yo pran DNA l, yo pran chinwa a, yo pran DNA l, yo pran moun ras jòn yo, yo pran DNA yo, yo wè se po pou po, se menm bagay. Donk, de la, yo vin konprann ke Firmin se pa yon ti kal gason ditou nèg sa te ye, paske pou 1885 pou yon nèg ekri yon liv konsa avèk yon egzaktitid, Parèy, donk se sa k fè tou lè gran pwofesè ameriken kounye a la, Firmin se yon idòl pou yo, y ap pale de Firmin kòm un grand homme, un grand anthropologiste, paske fò nou di Firmin, de son tan, misye te ayisyen se vre, li pa t janm natiralize pran okenn lòt nasyonalite, Men misye li te yon avoka, e nòmalman tout avoka pa filozòf, misye te avoka, l filozòf, epi misye sanse se yon pyonye l te ye nan zafè antwopoloji a. Se sa k fè yo vin enterese avè l kounye a nan sosyete amerikèn nan, pase il a pase kòm Darwin pa egzanp, sèt un pyone de lantwopoloji, e misye gen yon jistès nan ekri l la, e menm la science d'aujourd'hui vin dakò a tout sa misye te konn di yo, donk yo respekte sa.

Misye pran egzil, se nan Virgin Island li tal viv, e yon nèg ki kanpe devan yon mond blankofil ki deklare ke afè blan siperyal pa gen bagay konsa, tout ras imèn yo tout egal, pa gen okenn ras ki siperyè. Donk wap mande w, Anténor Firmin ki ne le 18 oktòb 1850,

Erezman, misye pa t janm chanje nasyonalite l, li te rete Ayisyen, men poutan il etait manb du Parti Liberal au Canada. Donk, mesye, m pa konnen si nou genyen okenn kesyon sou sa. M panse m prezante siksentman le grand homme, le grand Capois, Joseph Auguste Anténor Firmin.

non sèlman nan laliterati, men nan mouvman ameriken vin rele nan zèzane senkant, swasant, The Civil Right Movement, ou lè w pral konprann gen anpil nan mouvman sa yo se dè Ayisyen ki inisye yo, e nou vle pou n konprann e retounen nan rasin nan pou nou konnen nou pa yon ti pèp, nou pa yon moun konsa konsa, byen ke nap soufri jounen jodi a, byen ke yo gon fason yo mete de lidè, pou m itilize yon mo kreyòl ki tchoul, ki gen karaktè tchoul, ki pa ka kanpe devan yon senp anbasad pou defann nasyon an, e nou vin wè ke tout jenerasyon nèg ki te gen kouy, nèg ki te gen grenn, ki te ka fè nan diplomasi a pou kanpe pou defann nasyon an, nou pa gen yo ankò e se pa ke yo pa egziste men yo just pa sou pouvwa, yo pa au timon des affaires e ki fè jodi jodi a nap gingole tankou yon pèp ki pa gen desten, yon pèp ki pa gen peyi e nou panse avèk ti ribrik sa yo pou pou remonte ke se nou yon gran pèp, nou genyen de gran homme ki pase nan istwa nou ki ka relve nou. nan nivo ke n ta ye a, pou n rive nan kote jodi a, kote nou jwenn yon grenn, yon grenn prezidan ki soti nan pwovens, ki vini pou goumen avèk boujwa, w ap jwenn ti nèg ki sanble avè l, ki kanpe kont li paske li koupe kontra de boujwa k ap souse peyi a, se ti nèg nwa k ap di w se pa vre l pa t ap bay kouran an osinon, byenke bagay yo devan je yo. Nou konprann ke gen yon travay ki sipoze fèt pou n ka konprann batay la pou yon batay ki piti. Doktè Ben, n ap di w mèsi. Si w gen anyen w ap ajoute, ou ka ajoute l, men n ap di w mèsi pou entèvansyon w. Mèsi anpil Doktè Ben. Se yon, nan poko ale. Se yon plèzi pou nou, pou nou te kapab tande e anpil mizopwen w t ap bay sou Antenor Firmin. E gen bagay ke m aprann tou osijè de legalite e linegalite. E men m panse ke ou genlè te li Taha Bendjelloum ki ekri anpil sur l'inégalité, l'égalité donk pase ou bay anpil mizopwen la alò Jean Ténor Firmin ou fè rechèch ou konprann wi nou te kapab menm ok donk ou fè rechèch men si w te di m ou t ap vin pale de sa m te fè w nou te di w te kòmanse Li te kòmanse li te 8 è pou 8 è edmi ou konprann donk nou Wi li te kapab Yeah Monchè monchè se yon travay ekip k ap fèt paske se nou tounen nou tounen an baz nou tounen nan baz paske sa n ap swiv nan tout emisyon radyo de Ayiti tout emisyon entènèt yo nou pèdi ayisyènte nou nou pèdi l se rans k ap fèt

Ou ap wè lè yo di w on jounalis, on moun k ap pale sou radyo, tout sa w pale fò w kapab pwouve l. Si yo vin mande w ki sous ou, menm si w pa p bay sous la men fò w ka pwouve enfòmasyon ke w bay la kote l soti. Sa, c'est une partie de la méthode scientifique. A di, metòd syantifik la se yon bagay ki chita sou prèv, sou li objektif, li se de bagay ki palpab, ki vizib, lè l di w li l ka montre w li. Se sa k fè yo vin gen plis respè pou yon tenò fimen, ka la metòd ki etidye DNA de lèt imen an pa t ko egziste. Men poutan misye bay bagay la avèk yon egzatitid ke tout moun ne avèk menm kalite, menm defo, ou konprann? Donk, yo vin jounen jodi a rann kont s on gwo gwo gwo gason ke peyi Dayiti te bay e Ou ap sonje Villar nan moman Christian Henry te prezidan kowalisyon, nou te gen yon grenn blan ki debake nan mitan nou la, ki te bay chak moun ki gen yon ti responsabilite tou piti. Depi ou konn menm rele sou radyo a, li ba w entèvyou, e sitou mesye Pasteur, li te make sure ke l rankontre chak grenn. Li pran ti entèvyou nan men yo epi l drese yon ti liv. Li te bay nou chak yon kopi de liv sa a kote w gen opinyon tout nèg nèt. Sa a se yon travay antwopològ ke l ye.
Monchè Bernard Kemesouko, M kwè travay nou kòmanse pou n kòmanse fè se ke la grand grand et profonde division de la famille haïtienne s on bagay ke nou ou nou menm jenerasyon pa nou ta sipoze kòmanse manyen pou pitit ou pitit pitit ou paske Bernard m pa kwè nou ka fè l aswè a men sa ki pwoblèm nou se ke nou tèlman divize Mesye Fonrose e ke nou pa menm kapab kòmanse menm grate sifas pwoblèm nou,
paske nou tèlman divize, e m regrèt, m kontan e m regrèt atdestemtam ou mennen kesyon kowalisyon an, ki te yon mouvman de mete dèzayisyen ansanm, e mwen sonje.

osen de la famiy ayisyèn. Men, n ap raple pa egzanp tankou lè Jan Bètran Aristid pran koudeta a Vila, misye vire Venezuela, l sot Venezuela l monte Washington, e de Washington, misye pral jwenn tout presyon transfòmativ ki pral chanje Aristid nou te konnen an. Epi misye mande pou yo met anbago sou Ayiti. Or se te Bill Clinton ki te etet o pouvwa. Premye anbago Bill Clinton te ba nou se ke li voye diri an Ayiti pou l kraze diri Latibonit la, kraze tout elan pou moun yo pwodui diri ki fè jiska jounen jodi a pwodiksyon diri a pa janm ka reprann paske abitan yo gen tan dekouraje l mouri nan plenn nan. Men, g'on w eleman, m te konnen misye pa t filozòf, petèt apèn konn li. Lè tout radyo ap bay, yo met anbago sou Ayiti, pa p gen gaz, pa p gen manje k ap antre, eleman an di, bourik la monte grenn li. Se sa k rive nan fanmi ayisyèn nan ase souvan. Bourik la se menm travay la l kontinye ap fè. Paske, ti liv sa m di w antwopològ la te drese a, si w al li bagay sa, reprann li pou w wè. Bon, menm opinyon pa w la w ap sezi pou w wè kisa w te bay kòm opinyon. Paske w ap wè, se kòmsi se yon kominote ki detwi tèt li. Ou konprann? E si n dwe fè okenn mouvman osèdlan kominote ayisyèn,
e.

Voye tay dire gen bourik la nan danl. Dezyèmman, ou wè ti liv sa antwopològ la te fè nou, chak nèg resite priyè pa l nan ti liv la, fò n ta al chache ti liv sa pou n detwi l. Paske m gen enpresyon chak fwa yo pral pale de kominote ayisyèn, yo pral gade travay rechèch misye te fè a, an y ap di e moun sa yo, pa okipe yo. Ok paske yap wè nou son bann moun ki kraze tèt nou nou pa konn kisa nou ye ou konprann donk se la pou nou ta kòmanse travay sa e an pasan nap di sak te rive Aristide la li rive pa bò isit tou wi menm pa bò isit bourik la mòde grenn wi valel paske
wi. Menm pa bò isit pou ikren mòde grenn. Pou mòde grenn. Bon l vale grenn nan menm.
Li vale l. Non se AI kap travay mesye. Sa nou te wè a se AI. Kòm si vira mon jan mon jan ap djem sot dakò. Kite m al jwe mizik pou m pale de Ben yon ti jan pi byen. Non se AI kap travay mesye. Se AI. Wi ou ka di.
Monchè monchè. Mon jan mon jan ap djem sot dakò.

Yo satisfè paske chak moun jwenn. Mèsi bokou zanmi pam. E rezon k fèm rele apre mèt Bawo fin fè katastwòf ekskliziv bèl emisyon sa li sot depi se pou tout moun ki tap tande yo epi m kwè Leonel fè pati pal Leonel Pierre epi kounya ou tande Mèt nou an, mèt doktè. Doktè Ben.
Mistè P.
Sot fè yon gwo gòl ankò avèk Antenò Fimen, nèg lakay mwen. A, ou kontan, man di. Ti Nwa se yon son lekòl mwen mete lakay Melo, m anfas li. Ou konprann? E m wè ke fò m ta rele. Rezon ki fè m rele an se paske li gen yon gwo bagay ki pase semèn sa a.